Chanpyona foutbòl ki jwe ladan e se pa sèl an ete sou pandan sezon an menm. Si m ta vle pale de chanpyona vakans nan Fò Ramadou, setyèm seksyon komin Jan Rabèl, si m ta vle pale de 2 chanpyona k ap jwe nan Bonbadopolis, Chanpyona k ap jwe nan Pak Nèlson Petifrè, Senlwidinò. Chanpyona k ap jwe e k ap jwe nan Bat Sentay. Si m ta vle pale de chanpyona k ap jwe sou Zile Latòti, Kay Frè yo, m ta vle pale de chanpyona entèzòn, chanpyona nan Obè, chanpyona nan Basenble, chanpyona nan Andwo, chanpyona nan Chansòl, chanpyona nan Mòl Sen Nikola. Foutbòl pa politik. Si pa t gen chanpyona, nou tout t ap wè pa t gen chanpyona. Chanpyona nan Ginode. Chanpyona nan Omoustik. Chanpyona a nan nan sizyèm seksyon Polo Lakòn dènye koup Sen Michèl grasa reprezantan pa nou Jimmy Derisma nou te rive òganize. Sa vle di mwen menm kòm kòdonatè Federasyon Ayisyèn de Foutbòl, kòm prezidan lig la mwen ret m ap di l trè fò se nou menm ki lidè foutbòl depatman Nòdwès la. E nou di l se pa rapò a rezilta. E onivo de chanpyona nasyonal premye divizyon an, Nòdwès se kote k te gen plis jwè foutbòl ki kite vil la, depatman an k al fè staj swa nan Real du Cap, swa nan ASC, swa nan FICAP. E anpil nan yo k rete, ebyen se paske lig foutbòl la pa t kite yo nan alkòl, nan dwòg, nan jwe domino, nan dezewo. nan tout lòt sa nou konnen yo ki fè yo te ka an mouvman pou y al fè staj. On jwè nan yon depatman ki pa gen foutbòl, kòman w t ap fè leve al fè staj nan yon klèb de premyè divizyon? Alò, ou ka di tout bagay de Lig Foutbòl Pòdepè, ou ka di tout bagay de Kowòdinasyon Depatmantal Federasyon Ayisyèn de Foutbòl, men sa ke e misyon Federasyon Ayisyèn de Foutbòl ban nou an, prezidant nou, madam Monique André, sekretè jeneral nou, Masena, Misyon yo ban nou an, ebyen nou fè l, ki se fè balon woule. Lig foutbòl la, n, nou te monte an 2020, nou pa t gon kont an bank, ni nan bnc, ni nan Sogebank, nan kèlkeswa bank nan peyi a k te gen dè milyon de dola ameriken sou li. Se yon lig foutbòl nou te pran avèk fèy papye. Lè w ap mande lig foutbòl Pòdepè a pou y fè vese, pou y fè gradin, pou y met limyè, pou y fè antre teren, Avèk ki kòb li pwal fè bagn sa yo? Nan tout peyi o mond se leta ayisyen ki la pou mete dè zenfrastrikti spòtiv avèk taks nap peye pou yo mete espas pou jèn yo pou yo evolye. M pa kwè se yon lig foutbòl ki ka fè ni vesyè, ni graden, ni fè pak kap al avon tounen Bernabeu. Jodi a nap di sa wi fòk pak kap a la mò gon lòt tretman lè moun nan vin nan match on ti blòk sanitè gen chanpyona kap fèt sou teren an fò fò teren an lè moun nan vin ladann jwenn teren an pwòp fò moun nan sil gon bezwen bezwen fè poul kapab fèl sou teren an sa se ti bagay minim on lig foutbòl on komite kap fè chanpyona sou teren an kapab fèl men lè wap mande on lig poul fè vesyè dè milyon de goud poul fè gradin dè milyon de goud ki kote lap jwenn kòb la. Mwen m panse se ministè de la jenès dè spò e de laksyon sivik, MJSAC, ki gon ministè ki gen lajan nan menl pou sa nan bidja nou pa di direksyon depatmantal la non nou di minis spò a nou konnen kap gade nou la e pak sent terèz o kap ayisyen yap mete ekleraj son on konpayi k metel men se pa on lig ki metel jounen jodi a vi a fason lig foutbòl pòdepè a ap fè balon woule se nòmal lè zopozan advèsè yo kap